E si se premye fwa ou tonbe sou chanèl sa a, youn nan mwayen ki pi si pou rete akwoche ak nou, ebyen se abone ak chanèl la epi pataje emisyon sa a ak 5, 10, 15, 20, 30, 50 jiska 200 moun ou genyen nan kontak telefòn ou konsa, konsa lè n lage pwochèn edisyon yo.

Nou pral manyen pou jounen jodi a la a, nou pral pale de yon gwo bout tonton desizyon ke yon jij Bwouklin Nouyòk pran pou kapab anpeche administrasyon Donald Trump la kanpe ti pyès pou Ayisyen. Yon jij Bwouklin Nouyòk ki rele Brian Cogan son jij repibliken ebyen mesye sa pran desizyon otorite sa pran desizyon pou kapab anpeche ke administrasyon Donald Trump lan kanpe tps pou ayisyen sa se premye dosye nou pral abòde dezyèm dosye nou pral abòde administrasyon Donald Trump lan.

nan Florid, kote se kayiman sèlman ki antoure, ki pral antoure sant de detansyon sa a. Sa vle di, yon imigran ilegal ke yo mete nan sant de detansyon sa a ki ta eseye sove, ebyen kayiman ap manje moun sa a. Ou pral konn kòman e sant de detansyon sa a rele. Twazyèm gran dosye nou pral.

aktyèl Donald J. Trump. Si ou bezwen konprann e konnen tout sa k ap pase Ozetazini pa rapò a se 3 gran dosye, ou dwe rete tande tout emisyon sa a. yon fason pou ka konnen kisa kap pase. Depi se ayisyen ou ye ou konsène. Donk nou pa gen anpil tan devan nou, nou pral kòmanse avèk refleksyon nou yo nan kèlke segond. Pran ti chèz ba ou, chita tande. M panse la nou. Nou akwoche nou pou nou kapab tande enfòmasyon avèk analiz ke m pral fè nan kad emisyon sa. M ap raple ankò, jodi a m pral pale de 3 gran dosye ekstrèmman enteresan, enpòtan, nesesè, itil. Pran ti chèz ba ou, chita tande. Epi, fè an sòt ke ou tande tout emisyon an. Ok Trè enpòtan Abòne ak chanèl la Pou lè n lage Pou pa plenyen ke ou pa jwenn emisyon an Ok Ekstrèmman enteresan Gen yon jij federal Nan Bouklin Nouyòk Jij

de la sekretè Kristi Noem te pran yon desizyon kelke jou de sela pou kapab kanpe ti pyès pou Ayisyen, koupe nan kantite tan pwogram sa a te dwe fè nan nòt ke l te pibliye sou sit depatman ke l ap dirije a.

Selon nòt ki te sòti nan Depatman Sekirite Enteryè, ebyen tout ayisyen ki te sou pwogram tps la te dwe bay talon yo nan nan peyi Etazini. Sa vle di te dwe kreye mwayen swa jwenn posibilite pou yo legalize tèt yo oubyen bay talon yo kite peyi a. Donk, Jij Brian Cogan premye jiyè 2025 ki sot pase la a, pran desizyon pou kapab bloke desizyon Kristi Nowèm pran pou te kapab e kanpe tps pou Ayisyen. Jij Brian Cogan fè konnen ke Sekretè Sekirite Enteryè a Madam Kristi Nowèm pat swiv enstriksyon ak yon delè Kongrè a te egzije pou kapab rekonsidere dezinyasyon tps pou Ayisyen yo. Kidonk, Sekretè Kristi Noem, selon jij Brian Coggin, pa gen otorite legal oswa natirèl pou elimine pasyèlman dezinyasyon tps pou Ayiti, sa ki fè aksyon. Sekretè Kristi Noem pran yo kont Ayisyen ki gen tps li ilegal daprè sa Jij Bwayenn Kogen ekri. Moun ki benefisye de tps yo koulye a yo kapab rete tèt frèt. Byenke gouvènman ameriken an ka toujou fè yon demand pou kapab rekonsidere ka sa devan tribinal yo, menm jan yo te fè l pou Venezuelyen yo lòske yon jij te bloke administrasyon an pou kapab anpeche Yo revoke stati de pwoteksyon ke Venezuelyen yo te genyen ki se tps tou, men administrasyon Donald Trump lan te fè apèl a desizyon sa a e nou jwenn ke Lakou Siprèm te akòde posibilite a Prezidan Donald Trump pou kapab ba l tout pouvwa pou elimine pwogram sa a pou Venezyelyen. Se sa ki te rann Prezidan Donald Trump te vin gen kapasite e opòtinite pou elimine, pou mete fen a pwogram tps pou Venezyelyen yo. Eske administrasyon an pral fè apèl a desizyon sa a ke jij Brian Cogan pran an? Sa kapab rive. Men jiskaprezan. Pou kounye a, Ayisyen ki te sou tps ki te konnen ke 2 septanbre 2025 se tap dènye delè yo genyen nan peyi Etazini pou yo kite peyi sa a si yo pa gen yon lòt stati legal, ebyen jij Brian Cogan tranche an favè. Dèz Ayisyen ki te vini sou pwogram Biden nan ki te gentan rantre anba tps, ebyen moun sa yo, yo gen aksè pou yo rete nan peyi a jiska fevriye 2026. Pou n pli presi, 3 fevriye 2026.

Katastwòf sa ki te ravaje peyi a, ebyen Etazini te estime ke li enpòtan pou yo te bay Ayiti favè sa. Byen Ayisyen ki te anba pwogram tps la, yo ka pran son souf kounye a parapò avèk presyon ki te. sou do yo e nan dat 2 septanm yo te konnen yo tap gen pou kite peyi Etazini si yo pat chèche lòt mwayen pou yo rete nan peyi a. Premye jiyè 2025 ki sot pase a, jij Brian Cogan ki se yon jij ke ansyen prezidan George Walker Bush te dezinye, ebyen jij sa a tranche an favè dè Ayisyen ki gen pwoteksyon sa a ki se tps. Donk, s on souf pou anpil Ayisyen ki te gentan gen men nan machwè ki t ap kriye, ki pa konn kote yo gad. M te di, Jiska prezan nou la. Oke. Genyen sekretè adjwen pou zafè piblik Depatman Sekirite Enteryè a, madam sa a rele. Tricia McLaughlin. Li te fè yon refleksyon sou desizyon ke jij Brian Cogan pran an favè Ayisyen ki gen tps yo. Tricia McLaughlin montre l vrèman fache pa rapò avèk desizyon ke jij Brian Cogan pran an favè Ayisyen ki gen tps yo. Manmzèl pale konsa, manmzèl di ke e Ayisyen ki gen tps yo benefisye de pwoteksyon sa a depi lè zane 2010. Bagay sa a vin tounen yon rezidans paske anpil ladan yo gen 10 an, gen 15 an avèk pwoteksyon sa a. Donk, selon Tricia McLaughlin, tps Ayiti a vin tounen yon azil defakto. Selon Mezon Blanch, s on azil defakto pou Ayisyen tps la ye. Donk s on rezidans li ye, yo mèt rele l jan l ye a, li pa gen rapò avèk yon okazyon, opòtinite, yon privilèj yo bay Ayisyen pou yon ti bout tan. Donk si gen Ayisyen ki gen tps la pandan plis pase. 15 an. Donk, selon Tricia Marc Lafflin, ki se sekretè adjwen zafè piblik Depatman Sekirite Enteryè, ebyen tps pou Ayiti a, li vin tounen yon azil defakto. Sa se refleksyon li, sa se repons li bay pa rapò avèk desizyon ke jij Brian Cogan pran an favè Ayiti. Nou menm ki gen ti pyès k ap tande bagay sa a, kè nou kontan. Men, Depatman Sekirite Enteryè avèk tout moun k ap travay ladan yo a, k ap travay nan depatman sa a, tout moun k ap travay nan depatman sa a fache anpil. Yo bougonnen, yo fache anpil e gen anpil estrateji yo pral itilize pou yo wè kòman yo kapab konbat desizyon sa jij Boihen Coguen pran an favè ayisyen ki gen tps yo. Premye jiyè 2025 ki sot pase a la son viktwa pou lè ayisyen ki te kouvri anba pwogram sa ki se tps. Kounye a la m pral abòde dezyèm dosye mwen genyen nan kad emisyon sa. Dezyèm dosye nou pral abòde nan kad emisyon sa a se ke gouvènè Florid la misye rele Ron DeSantis. Ron DeSantis se gouvènè se le gouvènè de la Florid. Gran paran misye yo se te sòti e nan peyi Itali. Donk misye son pitit imigran li ye tou. Ok? Ron DeSantis. Gran paran misye yo, gran papa li, Ruggiero, li gen Ronald Daniel de Santis, moun sa yo, se nan peyi Itali yo sòti. Epi yo vin imigre Ozetazini. Donk se de imigran yo ye tou. Misye menm fèt Ozetazini men paran li yo,

Nan inogirasyon ki fèt premye jiyè 2025 lan, sant de detansyon sa a, yo fèt kreye l, li pran anviwon 8 jou pou travay sa fini selon gouvènè Ron DeSantis ki se gouvènè de la Florid. Tande byen! Daprè gouvènè Florid la Ron DeSantis, sant sa a li kapab akeyi anviwon 5 mil imigran. Sant sa a li fèt nan yon zòn byen detèmine e nan yon zòn ki genyen yon aryopò fòmasyon ak tranzisyon Dalye nan Everglade, Florid. Se yon sant detansyon ki gen pwòp pis aterisaj li e sant sa a li antoure avèk yon seri de bèt sovaj.

Ofisyèl Florid yo di sit sa a pral gen omwen 200 kamera sekirite ladann, 28 mil pye fil fè ladann, babele yo, sa nou konnen an Ayiti yo, nou konnen l sou non babele, e ap genyen 400 pèsonèl de sekirite ki pral gen chans pou travay nan sant de detansyon sa a, k ap ouvri 24 sou 24. E kèlkeswa moun ilegal ke yo mete nan sant sa a ki ta eseye sove, ebyen kayiman ap manje moun sa a. Donk yo pap y ap just lage moun nan nan sant lan. Donk li menm si l vle sove l al sove epi kayiman a manje l. Gen plizyè responsab de dwa zimen Ozetazini ki estime ke sèt yn vyolasyon flagrant de dwa de lòm, ke Ron DeSantis oze fè e selon popilasyon Florid la se grav donk yo kanpe gen anpil manifestasyon ki fèt nan eta Florid kounye a popilasyon an kanpe pou yo di non bagay sa paka vin fèt nan eta Florid pou kapab mete imigran yo e Donald Trump nan. kapasite l avèk otorite li, li vize tou mete 2 sitwayen ameriken ke yo arete nan sant sa a. Don sa ki gentan soulve kolè popilasyon Florid la ki konnen trè trè byen sant sa a yo pa sèlman fè l pou mete imigran ilegal ladan l, donk se yon strateji y ap itilize pou yo kapab fèmen bouch. Pèp ameriken an ki gen chans lè yap manifeste yo ka kenbe yo epi al lage yo nan sant sa. Donk moun yo kap gade sitwayen ameriken yo spesyalman les citoyens de la Floride kap gade bagay sa yo di yo menm yo leve kanpe yo pa dakò. E sant sa. selon gouvènè Florid la, Ron DeSantis, ap akeyi e premye gwoup imigran ilegal yo 2 jiyè 2025. Donk 2 jiyè 2025 lan, se sant sa ap akeyi premye twoup imigran ilegal y ap yo pral depoze nan sant sa. Donk gen anpil perèz la. Paske Ron DeSantis pran yon desizyon, yon desizyon ki soulve la colère de la population de la Floride et des responsables de droits humains. Donk, il n'est que d'attendre pou nou wè kisa Kongrè Ameriken an ap di de bagay sa a, kisa Sena ap di de bagay sa a, kisa responsab dwa zimen yo kòman yo pral goumen kont bagay sa a. Paske. Yo estime ke imigran kap viv Ozetazini yo, yo patisipe grandman dan le devlopman de se peyi. Donk trete yo tankou kriminèl, al mete yo nan sant de detansyon kote kayiman ka manje yo, kote kayiman pral manje yo, donk se yn vyolasyon flagrant de dwa zimen. Pou koulye la, gan pil perèz, paske sant lan ofisyèlman louvri pou kapab akeyi imigran. Jan wap gade sou ekran la se konsa sa ye. M te di fòm fè ti pale a sou bagay sa kanmenm. Dènye dosye mwen ta dwe abòde jodi a se ke Lèzetazini Damerik a de dwa d'une revolisyon ou ankò

soulve kolè popilasyon amerikèn nan e bagay sa a ka abouti a yon gè sivil. Suivez mon regard. Sa a son emisyon li ye, m ap genyen pou m pote emisyon sa a pou nou nan yon ti tan ki pa twò long. E m ap ajoute kòm seriz sou li, Elon Musk nan vizye. Donald Trump Donald Trump fè konnen li pwobab pou l pwosede a denatiralizasyon Elon Musk epi depòte l nan peyi Afrik di Sid. Elon Musk pou kapab reponn Donald Trump ebyen li menm tou li riske li vize kreye pwòp pati politik li pou kapab defann sa l genyen kòm byen nan Amerika. Sa w tande a se sa. Donk, le pwochen sijè, pwochèn emisyon an se pou byento. La pwochèn emisyon se pou byento. Mèsi paske nou te chwazi tande epi gade avèk anpil pasyans emisyon Edikasyon an Aksyon. Si ou potko abòne a chanèl la, fè sa koulya. Envite plizyè moun ou genyen sou telefòn ou. Pataje emisyon sa a ak plizyè moun ou genyen sou telefòn ou konsa lè n lage pwochèn edisyon yo pou w kapab jwenn notifikasyon.